Salut et bienvenue sou chanel KSD production Jodi a nou vin avek yon nouvo video pou ou Jan nou kapab wè nan tit la nan miniature video a ou gentan wè de kisa nou pwal pale Men avan nou antre nan sijè video nou an kite nou remèsye a chak grenn moun ki abòne avek chanel la ki toujou pataje video nou yo e kite yon komantè pou nou nou diw yon gran mèsi e ou menm ki nouvo sou chanel la pa bliye abòne peze ti klòch notifikasyon an konsa Wap jwenn tout video nou poste yo. Pa bliye kite yon komantè pou di nou kisa w panse de video nou yo. San nou pap di anyen ankò, ann al nan video a. Nan semèn ki sot pase yo, gen yon video kap sikile sou rezo sosyo yo kote ke gen yon ti dam kap fè sèks avèk yon jèn gason sou yon chèz nan yon lakou. Ebyen demwazèl la te panse l tap fè yon bagay sekrè, Poutan te gen yon kamera kache ki tap filme l e mete l an piblik kote ke gen dè milye moun kap gade video sa. Ebyen demwazèl la li menm li pat deside rete an silans, li te deside fè yon voice note pou l te fè tout moun konprann kòman bagay yo te pase. Anvan nou kontinye avèk video sa, an al gade audio sa.
Ti jenòm sa ke nou wè ke mwen ansanm avè l la, se yon ti jenòm ke se mennaj mwen li ye. Nou gen anviwon 1 an ansanm. Men sa ki pase se ke m rive yon kote ke m pa ka sipòte ankò. Mwen rele yon zanmi m, m ap esplike l sa. Mwen di zanmi an konsa ke, a, ou konnen entèl ke m pa p ka rete avè l non, so m ap kite ansanm avè l, paske li pa vrèman ke gen ase kòmsi nivo, gen yon seri de bagay ke l ap fè w, ou gen dwa sòti avè l, li pa bezwen konnen si w avèk moun, nenpòt ti bagay l ap fè vye jalouzi, ap tire kou sou ou, ap di w vye mo. Mwen gen moman ke m santi ke m pa ka ret ansanm avè l. Se sa ke m ap esplike yon zanmi m. Vwala ke gen lè zanmi an gen lè rele l, li di l sa. Men misye, pou l ka fè yon plan m pa konn kisa ke l chwazi fè, li jis vin lakay mwen, l ap pale dou, li kòmanse ap pale de relasyon nou, di m ke an cheri, n ap m ap chanje bagay sa yo, ki sò genyen bagay sa yo. Epi li di m ke an n sòti avè l, an n rive kay. On patnè, men patnè a tou se zanmi m ye, m pa wè sa anyen. Epi lè nou rive ke n ap pale, li chita sou yon chèz, mwen menm tou mwen chita epi n ap pale. Epi m ap di a cheri, bagay, ou konnen ke nou ase jèn, nou pa gen anpil laj, e jenès ke nou ye, se espri jenès ke nou gen nan tèt nou. Donk, nou te ka fè yon ti kanpe relasyon, bagay sa yo, annatandan ke nou pran tab nou epi pou nou ka rekòmanse bagay sa yo epi sibitman ke li kòmanse ap met dlo nan je lap di nou cheri bagay sa yo pa kitel bagay sa yo sil fèm yon bagay ke ki pa bon se pa fòt li bagay sa yo se jalouzi ke ki renmen bagay sa yo epi nan pale pale pale pale pale ok m vin antre nan sansibilite m epi nou kòmanse ap fè ti lanmou bagay sa yo epi bo bo. Epi bon, ou konnen se mennaj ou, peu enpòt kote ou ye ansanm avè l sa pa ka deranje okenn moun pou fè nenpòt sa w vle fè avè l paske se mennaj ou, ou gen anviwon 1 an avè l deja donk pa gen anyen kòmsi ki inabityèl pou nou. Epi se konsa nou kòmanse, nou kòmanse, nou kòmanse epi m vin jwenn nou sou chèz la epi n ap fè lanmou, n ap fè lanmou epi lè nou fini ok tout bagay rantre nan lòd epi m al lakay mwen epi l al lakay li bagay sa yo. Epi lè li rive bay sa w, li rele m nan telefòn. Nan lè m di alo, li di m konsa, Cheri, wè kounye a la, m garanti w konnen w pap ka kite m bay sa w. M di, Non. M di, Kòman sa bay sa w? M di, Ok, nou te gentan fin pale de sa deja. Kòman w fè di ke ou tounen sou sa ankò? Li di non paske depi ke ou jwenn posiblite pou kite m, so mwen m ap avili w. Nan lè m di avili nan ki kontèks, avili nan ki sans ke lòt w ap avili nan? Mwen m panse kòmsi li pral di m ke avili an se jis pral pale, pral di zanmi men ki tip de fi mwen ye bagay sa yo. Epi apre 3 jou li rele m ankò epi li di m ke m bezwen yon bagay. M di a entèz o, m okipe, m pap ka vin jwenn ou tout sa bagay. Li di konsa ke, bon m di w m bezwen w epi w ap di bagay sa, m di a e sans awogan sa ke m pa renmen lakay ou a wi. Paske chak, depi ke y ap pale avè w tèt pa genyen w toujou ap bagay, w ap moute w, w ap moute w sou moun bagay sa. Kounye a la li di konsa ke, m ba w 3 minit ke pou vin kote m tèl kote tèl kote. M di a m pap ka deplase paske m okipe, m di w sa paske ou konnen ke lekòl gentan ouvè. Fòm fè preparasyon bay pou mal lekòl. Nan la li dim konsa ke ebyen ok. Kounya li di a ebyen e plan sa w te gen pou mwen bagay sa o. Ou tap pran pòz ou, ou fin pale avè m ou di ke nou pap ka kite bagay jenès epi ou te ka kite m bagay sa o. Alò men sa entèl rele m li di m ou te di l tout bagay sa o. M di kisa l di w? Li di wi, li di m ke w te gen pwojè bagay sa o pou kite m tout sa. Menm kote a ke m pa fè ni tèt cho, m pa demanti l, m pa di l wi, m pa di l non. M di ebyen oke. Epi m rele zanmi an, zanmi an pa janm pran telefòn mwen pou jiska jodi ke m ap pale ansanm avè nou la. Epi apre yon kèlke minit konsa ke m wè gen yon kouzen m ki vin lakay la k ap di m, Salòp! Bouzen! E gade kounya la gade wap fè yit bagay sa yo sou Facebook bagay sa yo yo te konn ap pale w pou vagabon ou pa janm pran konsyans de li li pa m di de kisa ke wap pale bagay sa yo epi kouzen m la gade yon telefòn li montre m li kounya li di konsa ke na lè m gade video a m tèlman sezi menm kote a dlo koule nan je m alò map di nou tanpri. M ka pa chwazi ba nou non m paske m pa vrèman gen anpil zanmi tou sou Facebook. Men piske foto ap dewoule sou rezo a tanpri m ap di nou tanpri nou pa bezwen ale pi lwen avè l nou pa bezwen pataje l avèk lòt moun ki potko gen l so se jis delete li pou mwen silvouplè. Jounen jodi a ke sensèman ke m pa ka antre lakay mwen. Paske m pa konnen si tout moun gentan okouran tout sa paske kouzen mwen gentan konnen m pa konn si manman m okouran m pa ka antre lakay mwen jiska prezan son kote ke m ye la ok se ka yon zanmi ke m oblije vin enstale m pou kèlke minit alò si nou ka ede m map mande nou pou nou ede m tanpri ede m avèk sitiyasyon sa ke map travèse a m te gen pou m ta lekòl men kounya ke men lekòl mwen kanpe ke m pa ka ale so m son ti jèn. Map fè segond m poko ka m poko fini tout sa men jounen a la gade nan ki peten kem tonbe jis pa rapò avèk mennaj mwen epi yon zanmi ki oblije trayim bagay sa yo map di nou tanpri tanpri tout moun nou pa bezwen bay tèt nou pwoblèm pou sa nou pa bezwen dim vye mo sa te ka rive nou paske se mennaj nou mwen sa rivem se le fè kem te gen poum kite avèl epi yon zanmi kem esplike yon bagay epi vwala pa la swit. Li rele mennaj mwen li esplike l men sa ke m gen nan tèt li epi men sa k pase jounen jodi a. Mesi.
Aprè odyo ki te fin pibliye sou tout rezo sosyo yo, men malgre moun yo te fin tande odyo a, yo te toujou ap pataje videyo a. Yo te toujou ap pataje videyo a, se rezon sa ki fè ta sanble ti dam nan remò frape l, li tiye tèt li. Ti dam nan tiye tèt li akoz video a toujou ap pase sou rezo sosyo. Alò medam m panse ke sa se yon ezanp ke nou ta sipoze pran. Paske nou pa bay tèt nou valè. M panse ke nan lavi se nou menm ki pou premye bay tèt nou valè. Lè nou gen yon menaj, lè nou. Renmen avèk yon moun se nou menm ki pou bay tèt nou valè premyèman, aprè sa moun sa ap aprann ba w valè. Si w pa bay tèt ou valè, ou lage kò w vaykevay, enben moun sa ap pran vaykevay tou nan relasyon an. Mwen ka konprann se mennaj, but pozisyon an ke li, ke aksyon an komèt la, nenpòt moun ki t ap pase te ka fè videyo yo san volonte. okenn nan yo, san volonte okenn nan yo, e sa fè m di nou, bay tèt nou valè. Pozisyon an pa kòm si, si se pa yon pozisyon pou moun yo ta dwe fè sèks. Se pa yon pozisyon pou moun yo ta dwe fè sèks. Alò, pou moun tou k ap pataje videyo yo, alò silvouplè sispann fè sa, pa pataje videyo a paske sa te ka rive nou tou. Paske pa gen moun ki pafè. Moun ki pa fèt la pa egziste. Pa gen moun ki pafè. Sa te ka rive yon fanmi nou tou. Sa te ka rive yon ti sè nou. Bon kouzin non sa te ka rive non. But sispann pataje video yo. Sispann pataje video a pou sa pou sa pa fè plis view toujou. Sispann pataje video a. Alò si w te renmen video sa pataje li. Si w renmen konsèy ke nou pote a pataje li. Fè kòmantè, like. Si w poko abone, abone avèk chanèl la pou w ka toujou jwenn nouvo news yo epi KSD production.